Kòman nou ye? E m swete nou tout anfòm avèk Bondye ki anwo nan syèl yo. Nou wè tout sa Teriel tap di yo, nou wè tout e yo kap fèt lan. Eh ebyen nap sispann rayi Teriel. M wè nou tout tap joure, nou wè tout sa Teriel te kna ap di nan live yo, ebyen nou wè se yo kap fèt aktyèlman la. Nou wè Alfredo, bon nou kapab di menm nèg sa yo se menm zanmi leta. Se sak fè yap jwe avè yo. Ok si yo pat zanmi leta yo pa tap jwe avèk yo nenel cassy yo pa tap jwe avèk nèg sa yo paske ayiti rive nan nivo sa la e tout ayisyen santi yo elas ni sa kap viv lòtbò dlo anplis sa ki anndan peyi dayiti Se pou m kapab moutre nou. A chak fwa yon moun ap fè yon travay, e travay la menm ke travay la e l ap bon pou nou antanke pèp, nou toujou kanpe yon fason pou nou kapab e kontre kare moun sa a, pou n ka devye travay li a. E gen moun ki pa pran responsablite pou l fè l. Pase lè nou jwenn yon moun kanpe, l ap defann nou, e sa vle di yon pakèt bagay. Lè nou wè yon moun kanpe, se pa zam l ap bay lajenès, la nou kapab di moun sa a li se patizan nou, li se konfrè nou, ok, pou nou kapab mache avèk moun sa a tou. Ebyen nou wè nan live Teriel yo gen anpil moun kap joure, anpil nèg lè ko moute sou pèlfil yo, kòm mwen nan yon peyi espanyòl m di pèlfil, ebyen ou wè nèg sa yo gen vizaj moun men kè nèg sa yo pa pa moun. Ebyen pou wè se moun sa yo kap joure, kap di yon pakèt bagay. Pandan se tan e peyi Dayiti li menm l ap degringole, li prale lwen nan tenèb, e pèsòn pa epanye. Gade sa yo fè nan mye, gade sa fè nan Mibalè la, moun pa kapab rete lakay yo, ti moun ap kouri, y ap rache moun, y ap fè pakèt bagay, epi nou menm. Nou vle kanpe anfas Teriel paske lap denonse moun kap fè sa ki pa bon. Mwen ki map di nou sa, menm ke nou pi fò kont Teriel, gen plis moun ki avèk Teriel. E yo di ke Mibalè santi anpil avèk mò. Nan move kondisyon. Hein nan move kondisyon e moun yo pa fè anyen e moun yo anndan peyi yo y ap fonksyone ke moun yo lakay yo yon pakèt san ras tonbe tire moun yo ap rache moun yo epi nou menm mwen menm m toujou di nou sa chak nèg nou wè ki monte pa anba live Teriel e k ap joure m mete w nan menm kabare ansanm avèk moun k avèk zam sa yo. M kapab rele w ou se yon manb viv viv ansanm. Wi. Paske si te ye la ap denonse nèg sa yo, nou wè pi fò gang sa yo yo ènmi ansanm avèk Teriel, ebyen nou menm antanke pèp nou rete anba live yo depi se Teriel k ap pale n ap di yon pakèt vye bagay. Gade koman peyi nou ap ap depafini hein. Se 2 moun nou pi rayi wi, 2 ayisyen nou pi rayi se Theriel avèk komisè Muscadin hein. E 2 moun sa yo nou pi rayi wi. Pandan se tan si te gen yon 10 Muscadin anndan peyi dayiti, peyi dayiti pa tap rive la non. Peyi dayiti pa tap rive la. La gen twòp sitirans pou wap pou wap wè menm anndan gouvèneman an gen yon ta de nèg ki di yo se lapolis epi ki rantre nan koripsyon pou yo kapab fè gwo lajan. E menm nèg sa yo kap pote yon ta de materyèl bay nèg san manman yo. Pa gen nou youn ki janm pran konsyans pou n di li lè li tan. pou n viv tankou pèp. Pase fason nap viv lan la, bon mwen, kapab di, menm yon bèt pap viv nan kondisyon sa. E pou nou wè, e menm pwòp nou menm ankò, ki kanpe an fas peyi nou ankò, pa gen nou youn ki vle pran konsyans. E pandan se tan, depi yo pale de Teriel, depi Teriel pale, nou tout nap ponpe. E pandan se tan nou tout koud nou koud bouch nou, nou pa pale. Kounye a lè youn resi ap pale nou kanpe anfas li. E ke n ap di nou sa. E menm lè nou ta kanpe nou bare Teriel, emisyon ap toujou fèt. Emisyon ap toujou fèt. Paske gen pi fò moun ki avèk Teriel ke moun ki pa avèl yo. Paske nou rive nan yon pozisyon la, tout nasyon gade nou kòm kanibal. Tout nasyon gade nou kòm vye moun. E pandan se tan, tout peyi ap fè sa ki pa bon. Men nou menm nou rive nan yon nivo ki vreman egzajere. E sak fè li enpòtan, li enpòtan pou nou vire gade lavi nou, vire gade kòman nap fonksyone, eske jan nap fonksyone a eske lap fè lòt peyi kap gade nou byen, eske yap gade nou tankou moun. E nou pa tout peyi leve kont nou hein tout peyi leve kont nou yo vin pa vle wè nou paske nap fè twòp bagay ki sal nan figi moun e menm nou menm sa yo ankò oh Theriel se vòlè se si se lòt e pandan se tan sa lap fè lap denonse moun kap fè sak pa sa. Epi nou tout nou fache. E pa sa n t ap chache a. Lè Theriel t ap denonse ou te fache, ou t ap joure. Ou kontribye nan sa k ap pase a la, ou pa t konn sa? Lè Theriel ap denonse moun ki mechan, k ap kraze peyi a, ou fè fake paj, w ap joure, w ap di w ta de tenten. Ou se youn ladan l wi. w ap ankouraje lamedyokrite. Ebyen, se sa k fè li vrèman enpòtan, si nou rive nan nivo sa a ankò la, nou santi nou pa kapab ankò. E nou pa kapab ankò, ou menm ki se Ayisyen, ou menm ki se Ayisyèn, ou menm ki se granmoun, ou menm ki se timoun, ou menm ki se fi ou se gason. E se pou n di, nou pa pral pi lwen non la a. Pase sa kap pase a la, li manje chak grenn ayisyen ki gen bon kè. Se pat vi ayisyen non, se pa vi ayisyèn non. Pase gen moun nou wè sou tiktok kap fè layv. On pakèt mechan ap moute nan layv yo e yap ba yo la pawòl. Yap ba yo pale. Eske moun sa yo kap kraze peyi nou an e pa moun pou nou ta menm ap kominike ansanm avèk moun sa yo? Menm an prive pou ta dire yon katafal moun ap gade nou ki live avèk de gang ame. Ebyen. Nou santi nou fyè pou n di wi nou live avèk yon gang ki ame avèk gwo gwo zam nan men, zam fann fwa. E nou kontan. Men kòman m ta pral fè santi pou m byen pou m wè m live avèk yon moun k ap tiye moun. Avèk yon moun k ap bay moun bal san moun nan pa menm nan goumen avèk li. Epi nou tout nap pale oh se lòt bò depi moun pale nou tonbe joure oh se bagay sa oh bagay sa dèfwa nou ale nou menm di oh moun nan kretyen lap foure kòl nan gouvènman enben sa kap pase a la kretyen tonbe ladann wi mwen menm se kretyen m ye kretyen tonbe ladann lè yo antre anndan yon legliz yal tire moun yal kidnape moun Kretyen tonbe ladann tou. Kretyen pa epanye tou. Pase nou tout nou se menm. Sa kapab rive. Jan nap fonksyone m gen yon fwa ou menm tou ke ou gen yon fwa. Men nou tout nou se moun. E byen ke mezanmi si nou pa repanse bagay yo. E moun nou kont yo. E moun sa yo se yo kap fè. Valè nou. Se pa yo pou n kont. Pa kanpe an fas Teriel. Pa fè fake paj moute vin di sak ou pa dwe di. Si te gen plizyè nèg tankou Teriel ki tap denonse nèg, lè konsa. Ayiti ta pral on souf. E paske depi lontan, te toujou gen yon ta de nèg ki anndan peyi Dayiti, yo konn di yon bagay wi, rat kay k ap manje pay kay. Kòsi yo rete anndan peyi a, yo antre nan lapolis, ou konprann, sa ki enspektè, sa ki yon pakèt bagay anndan peyi a, menm yo menm ankò y ap finansye lòt avèk bagay ki pa bon. Si nou pa fè yon repanse bagay yo, bagay yo twòp. Bagay yo twòp. Moun avèk zam ilegal gen twòp valè nan zye nou. Yo gen twòp valè. E moun sa yo nou pa kapab ba yo twòp valè nan zye nou. Nou pa kapab live sou TikTok ansanm avè yo. Sispann sa. E moun sa yo se avèk manman yo papa yo ki mal leve yo ki fè ap fonksyone nan fòm sa avèw pou yo live mwen yon moun m ta nan yon live yon moun konsa pat nan live m tap tou desann wi kisa m pral di avèw se pou nou sispann avèk jan de bagay sa yo depi nou wè kòb tèt nou cho ou konprann nou live fè tout tenten. Bon, mwen m te pase fè yon ti pale ansanm avèk nou, e m ap di nou Jezi revyen byento, sa li vrèman enpòtan. Pase nou wè tout sa k ap fèt ki mal nan mond sa a, Jezi est à la porte. E la mechanste, nou wè gang ame, e nou wè nèg yo avèk gwo zam ap detui lavi. Jezi est à la porte, sa li vrèman enpòtan. Frè m avèk sè m yo. E mesye avèk zam yo tou. E mesaj la li pou nou. Pa di nou pa konsène. Pase nou se ayisyen tou. Nou se moun. Nou konnen kòman moun viv. Nou menm kote nou ye avèk gwo zam nan men nou an, lè nou frape zòtèy nou nan yon blòk, oubyen nan yon wòch, li fè nou mal. Men eske lè nou bay yon frè nou yon bal, Oubyen nou pran yon bwat jina nou limen l epi nap lage grès la sou do men nou oubyen sou tèt li. Li fè l mal tou. E sonje Jezi revyen byento.